Hello guys koman nou ye sa kap fèt byen veni byen veni sou chanel mwen yan e map di mèsi avèk tout moun e ki abone avèk chanel la mèsi avèk moun ki like jodi an mwen pote yon bèl videyo pou nou kote map prepare yon Chikin ansanm avèk kawòt pòmdetè. Sa se chikin nan m ap marinen la. Mwen gentan fin netwaye li. M ap marinen l. E m ap byen marinen li. Sa se kawòt lan ak pòmdetè a. M pral montre nou kòman m pral m pral prepare yo. M pral mete yo ansanm talè. M ap lave yo. So mwen kite yo a tout po a paske se konsa m te vle l. Kounye a map koupe kawòt lan. Map koupe kawòt lan epi aprè sa lèm fin koupe yo byen koupe se konsa kem koupel. Si ta gen yon moun ki ta vle eseyel ou ka koupe kawòt la nan fason ke ou vle. Mwen m koupel tout fason. Nan moman an se konsa m te vle koupel. Men pòmdetè a mwen koupe pòmdetè a konsa So a tout poum kite yo timoun ok e pom de tè sa m achte a pou sa menm so m mete yo nan nan yon plat ki ke ki ka ale nan ki ka ale anba fou ki safe pou anba fou plat glase yo o aliminyòm sa yo so apre sa mwen mete sizenn epi m mete kayenn pepè m pa mete magi. Pase epis la gentan gen tout bagay deja. So, apre sa pou mal marine yo avè menm, fè sizèn nan antre ladan pase gen youn nan sizèn yo m itilize ki gen sèl. So m pat vle met anpil sèl ladan, m jis itilize sizèn sa. Ok. Li vrèman gou epi li very healthy timoun. So kounye a men kòman m pran chicken nan ki fin tranpe a, mwen aliyen sou vegetable yo konsa. Ok So se te yon jou di yon jou samdi ke m tap prepare li m abitye fè l deja e trè fasil epi byen vit So m te gen pou m t al legliz nan dimanch maten So nan sware m te prepare l konsa pou timoun yo Yeah paske jou dimanch yo m very busy m okipe anpil se sak fè jou sa yo m chwazi manje manje ki pa tèlman twò lou epi ki pa twò tèlman gen anpil sèl tou. Yep so se konsa m fin aliyen chicken nan kounye a mwen mete piman dous m aliyen piman dous sou li yep konsa trè fasil timoun si nou vle sitou pou medam ki gen timoun yo nou kapab fèl e nou menm ki ayiti tou si nou vle fèl nou ka fèl tou nou jis pap metel anba fou sa pral depan zòn nou ye a. Men nou ka toujou fèl nou fèl nan chodyè it's simple so mete piman dous mete zonyon violèt m gen bagay mwen pral mete toujou kounye a mwen mete seleri ok yon moun kap fèl li ka mete nenpòt sal vle ladan nenpòt sa kel konnen l konn mete nan yon sòs li ka mete l ladan yep mete seleri. wap rache seleri yo mete ok trè fasil yon ti manje trè fasil yep trè fasil medam trè fasil an palan de sa tou map fè nou konnen non chanèl la chanje non chanèl la se la mèsi 7 ok so mwen mete yon ti lwil doliv sou li men kote map retirel anba fou a. Mwen te mete l anba fou an pou inèdtan. Ok. Ou wè kòman l rann dlo? M pa mete dlo ladan. Chicken nan rann dlo. Epi nou konnen vegetable yo tou rann dlo. Li very juicy. Epi wagou pa w timoun. Li pa gen twòp sèl. Li pa gen magi. So magi m gen nan epis lan se li menm mwen itilize. Ok. Yep. Vrèman gou guys. Si nou vle eseye l, nou ka eseye li. M di nou sa, nou menm ki Ayiti, ki andeyò nan zòn lakay mwen, nou vle fè l, nou ka toujou fè l. Kounye a m ap pran mete nan bèl ti plat mwen pou m al chita pou mwen byen manje. Sa se nan demen si Dye ve apre legliz wi. Yep. Pase m te fè l nan sware. Nan sware ke m te fè li, m prepare l. So lè m vini, mwen jwenn li. Nèg ki chofe l epi pou m manje. Yap. An kòman bagay yo byen kwit, pòmdetè yo, chicken nan byen kwit timoun. Men chicken nan. Anyway jan l kwit, an kòman anndan l byen bèl epi chicken nan tou.